Zanmi oditè oditris ki sou plato pou nou salye ou pou nou kapab fè yon ti koze ansanm ansanm Jodi a nou vini pou nou kapab fè yon ti koze sou dènye randevou pou yo te kapab touye prezidan Jovenel la. Pou nou ka konnen lamò prezidan Jovenel la pi byen, enbyen nou pral tande Don kato. Ya m pa pral di sa lòt kòlèg yo di deja, men m ap raple pèp ayisyen an, 18 novanm se dènye 18 novanm ke Jovenel ap gen pou l wè nan peyi an, li p ap gen chans pou l wè yon lòt 18 novanm ankò. E m ap lanse yon apèl bay tout lòt zouti politik k ap reflechi, k ap aji anndan peyi an pou m di yo, n ap fè tout sakrifis nesesè pou nou pa kreye konfizyon nan tèt popilasyon an paske 18 novanm sa depi nou rate l pèp la ap rate yon gwo kou nou konn sa dat sa reprezante se dat konba se dat batay ki pa dwe gen konfizyon e ki dwe fèt klè. Novanm se dènye 18 novanm ke Jovenel ap gen pou l wè nan peyi an li pap gen chans pou l wè yon lòt 18 novanm ankò e map lanse yon apèl bay tout lòt zouti politik kap reflechi kap aji anndan peyi an pou m di yo N ap fè tout sakrifis nesesè pou nou pa kreye konfizyon nan tèt popilasyon paske 18 novanm sa depi nou rate l, pèp la ap rate yon gwo kou. Nou konn sa dat sa reprezante, se dat konba, se dat batay ki pa dwe gen konfizyon e ki dwe fèt klè. Nou konnen jodi an gen moun nan seksyon kominal yo k ap gade sektè a distans ki kontan. Yo kontan paske sa te fè yo mal anpil lè yo t ap asiste sa ki t ap pase e nou wè a ki volonte, avèk ki rapidite phtk t ap sèvi avèk imaj sa yo, avèk son sa yo pou te kenbe nou yonn dos e fas e pou kenbe nou dozado. Enben jodi an ni moun ki nan dyaspora yo kontan, Ni moun ki nan vil, nan lòt komin yo kontan, ni moun ki nan kapital la kontan, ni moun ki nan seksyon kominal yo kontan. N ap fini pou nou di, paske nou pap twò long, okontrè m pa t dwe menm pale lè m fin tande Andre ki di tout sa nou te gen pou n di yo, men kòm fò m plase yon mo, m te oblije vini pou m di nou mèsi. Mèsi tout moun nou rankontre yo. Nou rankontre moun ki te pi fache, Nou rankontre moun ki bay san yo nan sektè a men jodi an ki pa t dakò a yon sèten moman. Men yo. Ki pale sou 18 novanm 2021 kote Jovenel pa gen dwa wè 18 novanm 2021 il fo ke l ale E sil pa vle ale la prale jann vle a li pap wè janvye 2000 e li pap wè 18 novanm 2021 se sak fè jodia nou santi nou mobilize pou nou kapab vini kote ou pou nou kapab fè yon ti koze ansanm. Nan deklarasyon sa a montre ke ebyen Don Kato, Andre Michel, Moyiz Jan Chal, Vitelòm te prezan nan rankont yo t ap fè pou yo te kapab asasine prezidan Jovenel Moise. E lòt aktyalite an nou vle fè yon ti pale sou kesyon BINUH ke yo voye an Ayiti pou vin mete lapè epi pa janm gen lapè. Yo toujou mande yo toujou mande pou li toujou rete nan peyi a. Nou men pa gen okenn desizyon ki pran pou lapè renye. E sa k fè nou dwe fè envestigasyon sou teren an pou nou ka chanje peyi a mezanmi. Paske peyi a se pou nou l ye, se pa nou li ye, nou pa ka lage l bay lòt moun jere l pou nou. E sa k fè jodi a nou vini avèk pawòl prezidan Jovenel sou koze elektrisite nan peyi Dayiti.
Mwen la a, m vin devan nou paske m te vin pran pouvwa nan men nou. M te vin pran pouvwa kote m te di nou zam ki manti nan men nou an, kat idantifikasyon nou, kat elektoral nou. Se li menm mwen di lè pou n te mete l nan inn nan se non. Bank ke n depoze l. Se sa m vin tounen ban nou maten an. Mwen vin di nou, kote nou voye m nan apre katran, eksperyans ke m fè, fè m konprann ke peyi sa a, gon sistèm ki etabli ladan l, avèk yon kategori moun. Ki yo menm yo di se yo k moun epoutan nou menm nou pa moun epoutan gadem gade nou. Sistèm sa a ki di nou pa moun nan se prezidan peyi kote sistèm peze souse sa a ye se prezidan peyi sa a m ye. Jodi a m pran desizyon sistèm sa a. Map kraze l nan non. Map kraze l, poukisa map kraze l se paske son sistèm ki konstwi e se pa depi jodi a la m vle nou konn sa. Menm sistèm sa se li menm ki te pran nou soti jisk an Afrik, li kenbe nou nan esklavaj pandan plis pase 300 zan. Lè nou gen. On moun ki te pran desizyon, ki pran tèt lame endijèn nan, li ban nou endepandans, Vètyè nan Nò, an 1803, an novanm 1803, an oktòb 1806, twazan apre yo tiye l, sistèm nan rejenere tèt li, depi 17 oktòb 1806, se menm sistèm nan k la, li pa janm chanje, se li k la, se li jodi a k la, e m pwofite voye nouvèl bay nèg yo, jodi a. Kote m te ye Otwoudinò, m sonje m sot travay lè m pran nouvèl ke yo chwazi m kòm kandida. Mwen te di moun nan ke si w gen kondisyon ak yon gwoup moun oubyen ak yon moun, di yo m p ap ka vin sèvi yo. E m konnen l te di yo sa. E mesye m ap di nou jodi a devan kamera a, gade m byen pou nou wè si m ka ret avè nou. M p ap ka fin sèvi nou. Gade m byen pou nou wè. M p ap janm ka fin sèvi nou. Mwen vin sèvi moun sa yo k devan m nan la. Les oublies de la République, moun depi nou fin tiye Dessalines yo. Nou tiye prezidan, nou asasine prezidan, nou ekzile prezidan, nou anprizone prezidan, men pa bliye gon dènye prezidan ki kwoke nan gòj nou mesye. Nou pap ka tiye sa, nou pap ka asasine sa. Nou pap ka anprizone sa, nou pap ka egzile sa. Li kwoke nan gòj nou. E m vin di nou jodi a, prezidans sa a tou pa vini pou pèsekite pèsonn. Li vini pou di nou ke bagay la pa ka kontinye konsa ankò. Li vin di nou ke peyi a. paka ap depanse 20 milyon dola pa mwa epi pou se sèl Pòtoprens ki gen 4 katredtan kouran pa jou. Se sa l vin di nou. Prezidan sa a li vin di nou konsa, se pa posib pou depi Desalin fin mouri, on moun pou soti Gonayiv pou l ale Pòdepè l oblije fè 4, 5 èdtan. Prezidan sa a li vin di nou konsa, lè gen solèy, Se pa kriye pou moun yo ap kriye. Li vin di nou konsa ke solèy la nou ka fè l tounen dlo. Sa vle di nou ka met sistèm ki mache avèk solèy pou wouze jaden yo. Prezidan sa a, li vin di nou konsa, On milyon moun k ap travay nan agrikilti yo. 284 rivyè k pral jete nan lanmè yo prezidan sa vin di nou mesye mete tèt avèk li pou nou konstwi baraj sou tout rivyè sa yo pou nou wouze jaden yo menm jan sa kòmanse fèt baraj maryon k pral inogire la a le premye me e baraj la tanri k ap konstwi jodi a moun malfeti k te konn inonde yo pa wè dlo a ankò men yo pa janm poze tèt yo kesyon kote dlo k te konn inonde yo a. Yo pa janm poze tèt yo kesyon sa. Se sa prezidan sa vin di w. Prezidan sa vin di w konsa, ou menm ki te gen kontra sa yo nan men w, ke l koupe yo ki fè w mal la, ki fè ke jodi a tèt ou pati, on sèl pwoblèm ou genyen. Tande mesye, ban m pale avè nou. Bon m te di ti rès la e pou pèp la. Bon kounye a se yon ti rès manda k deranje nou. Sa nou fè ak ti rès manda la? Yon ti rès manda? Se yon ti rès manda? Bon banm di nou. Poukisa nou pat pè katran an epi nou pè ti ane a konsa? Hein? Yon ti rès manda? Se sa k deranje nou mesye? Mesye fò n pa bliye. Map pale avek nou oligak kowonpi nan peyi sa. Sonje m nan kanpay mwen sa m te di? Mwen te di o komansman ete la pawol, la pawol ete avek Dye e la pawol ete Dye. Jodi a m deside pou m komanse pale a pep mwen anko pase se yo ki te banm pouvwa. M gon grenn bos men l kanpe devan m nan pep ayisyen an. Si w menm ou ta gen lide pou vin bos pam. Al mete w nan mitan pèp la. Ou pap ka bòs mwen paske prezidan sa a jodi a koken nan gòj ou a li pa gen bòs, li gen yon grenn bòs pèp ayisyen. Mwen di nou jodi a sistèm peze souse sa a ke n konstwi a se sistèm sa a se li menm ki kenbe peyi a nan enstabilite politik, nan enstabilite ekonomik avèk yon enstabilite sosyal kwonik. E enstabilite sa yo, sa vle di tibilans nou wè yo, se yo ki bay mizè, povrete, se yo menm ki bay ensekirite, kidnaping, se yo menm ki bay, e fò m di nou sa, ak sa yo sèvi tou wi, pou yo fè tout sa yo ap fè a, se yo menm ki bay rate atifisyèl gaz, rate atifisyèl dola. Sou zafè gaz la mesye, ban m fon ti pale ak nou, poukisa n fache konsa? Bagay la nan men nou, sonje sonje lè w te rele m nan telefòn, m deside pale avè w maten an, oligak kowonpi sa a k ap tande m, k ap gade m la a. Lè w te rele m nan telefòn, ou di m konsa, gen senkantan prezidan depi bagay la ap fèt konsa, m di w gen senkantan depi w ap vòlè jodi a bagay la pa ka kontinye fèt konsa. Ou sonje? Ou sonje? Se sa m te reponn ou. O w te tèlman pè! Ou te tèlman pè! Lè m fin reponn ou konsa, ou fè plizyè ti mwa ou pa vin nan peyi a. Jodi a m ap di nou, m pa vin la pou m pèsekite nou mesye. Men m vin la pou m vin di nou konsa, lajan grato w la, sonje m te di nou sa deja, al mete l labank, Oubyen ede moun nan òfelina avèk li, oubyen ede konstwi lekòl pase si l grate w, wè kote k pa, lè w grate kote k pa grate w, sa l fè? Enben ok. Lajan sa a, si w pa chèche yon jan pou men rete trankil avèk li, pita ta pi tris. Paske pèp sa a, lè l pran desizyon. Li banm pouvwa. Mwen fè 4 ans si nou swiv m pa pèsekite pèsonn. Men sa m fè yo m konnen yo fè mal. Kontra ke m koupe yo. Zye pèp sa m ap ouvè. Gaz ou te konn vann lontan leta pat konn pri l la m ap pale avè w. Ou leta pat konn pri gaz la. Ou te kanpe w di m depi 50 ans l ap fèt menm jan an. Lè m fouye men ladann a pati de mwa me 2020 an leta ayisyen kounye a konn ki pri l achte gaz. Nan 1 an sèlman ou te fè 300 milyon dola nan gaz la. Ou sonje sa. M ap pale avè w. Moman an fini. Jodi a m deside pale avèk ou paske poukisa fò m pale avè w, fò m pale avè w pou moun sa yo konn nan ki batay mwen ye. Fò yo konn nan ki batay mwen ye. Sonje lè m fenk monte prezidan an 2017. Sonje emisè w te voye kote m nan ki te vin di m konsa ke 4 je a. Se pou 10 milyon dola pou m ka fè 100 premye jou m nan. Lè m tande 10 milyon dola, m pa, m fèk monte prezidan, m pa menm konn sa k 4 je. Non, nou konn sa k 4 je a, pèp la? A ben bon. Nou pa konn sa k 4 je a? E ben, se pou sa nou te voye m kote nou voye m nan la wi, pou m ouvè zye nou, pou m pale ak towo yo. 4 je a nou konn ki sa l ye? Gadon telefòn entèlijan nou gen la. Si gen entènèt nan zòn nan, nap wèl make 3G pa vre? Sa vle di twazyèm jenerasyon. 4G a se katriyèm jenerasyon. Sa vle di son lisans li ye men kiyès ki vann lisans sa? Se leta ki vann li. Mwen menm m fenk monte prezidan, gon nèg ki vin dim bon monchè nan 100 premye jou yo gon 10 milyon dola kap, m di misye poze. Tande, tande ouvè zòrèy nou. Apre 2 zan. Mwen se vo yon gwo towo ankò. Li di m prezidan apa w pa janm di anyen sou afè 4G a. M di msye sak 4G a? Manti wi. Monjan ap ap pase li. M di sak 4G a? Kounye a li di m 4G se katriyèm jenerasyon. M di a se vre? Ok. Monchè se 70 milyon dola yo ofri pou li. 4G ki te 10 milyon an wi. An 2017 li 10 milyon. An 2019 Li 70 milyon. M di bon, 4 je sa, fò m chèche marenn ni ak parenn ni papa. 10, 70, pandan peyi a ap pran dife, gon gwo towo, gwo towo m te bay gwo djòb wi, li vin di m, 4 je a prezidan, 150 milyon. M di oh! M di e fout, gade yon 4 je ki vin pou nou papa. 10 milyon, 70 milyon. 150 milyon m poze pi rèd gade m chita sou kat di a la m poko di anyen toujou kounye a gon towo k di konsa bon nou konn sak pase afè kat di sa poul regle an nou envesti yon kòb nan tranzisyon. Lè nou wè map pale avè yo a m konn de ki map pale. Nèg yo pou son lajan nan pòtoprens la ba w. Peyi a bloke tande, dife limen epi gen youn ki rele m nan telefòn li di m prezidan jan bagay la ye la wap èske wap kite tout peyi a boule nèt ou byen prezidan fò w ale wi prezidan. M di misye banm di w byen. M di misye w konn kilè m pwale li di m kilè prezidan.

4 je Jan bagay la ye a la a M tande Fò m ale men anvan m ale ban m mete yon kontwòl Minis travo piblik la Retire mask la nan figi w pou yo wè w Fò yo wè w Kanpe pou yo wè w Kanpe Kanpe pou yo wè w Beni Kounye a towo sa a Fò n pa bliye 4 je a Se sou kont misye l ye wi 4 je a Se sou kont travo piblik Mèsi minis Towo sa a M di misye Men lè piga nou bliye jojo son moun ki renmen travay a moun ki konnen anpil kounya sa m fè m rele yon seri de gwo ekspè m fè yo vin banm yon konsiltasyon sou 4G lè yo vin banm konsiltasyon yo dim 4G a pi piti kòb pou 4G a banm se 350 milyon dola m di oh 4G 10 milyon 70 milyon 150 milyon kounya se 350 milyon Konnya mnje eksplikem byen yo bdim 4 je a son kontra ki la pou siyen pou 15 ans sa vle di son kontra ou menm kòm prezidan wap siyen pou 15 ans anndan 4 je a nou sonje ke ansyen prezidan te gon pwogram li te vin avèk li ki te rele psigo ki pran 5 santim mkwè sou chak apèl telefonik nou konn sa mentnan mwen menm pandan m prezidan an mwen voye dosye sa nan. Ouvè zòrèy nou, m di nou, mwen voye dosye sa a nan palman an. Senkantyèm lejislati a vote lwa sou fon nasyonal edikasyon an. Tande byen, FNE a kounya a, anndan kadi a tou, pase li menm li gon kòb ladann. Kounya menm kote a, yo fin ban m tout dokimantasyon mwen, mwen gon konseye, konseye a fin di m men men yon de twa, M rele minis lan, m di minis, rele direktè jeneral Konatel la, nou pral detaye 4 je a. Lè m fin detaye 4 je a nèt, m rive nan 407 milyon dola. Nou siyen 4 je a pou 15 an pou 407 milyon dola. Anndan 407 milyon dola a, gen 150 milyon dola ki pou FNE. Lise sa a, Ke majistra sot pale a se nan kòb sa li pral li sa vle di yo pral mete sou li pou rekonstwi l paske rès kòb ki te gen nan palman an kòb la se 1 milya de goud ke lè m di 1 milya 200 milyon de goud sa vle di m vle fè men ki kantite teren teren sa ye ok li ase sa vle di nou bezwen fè yon gwo lise de referans se nan rès kòb FNE a nou pral pran pou nou mete ladan l sa vle di Mwen eksplike nou tou sa. Mwen eksplike nou tou sa pou ki sa. Se pou n konprann pèsekisyon kon prezidan ap sibi. Enstabilite politik peyi a nou wè k ap boule k pa janm ka poze a. Se pou n konn pou ki sa l pa ka poze. Pou ki sa. ke peyi a pap janm gen lapè toutetan oligak kòwonpi sa yo pa vle men nou wè men nou nou konprann sa sa nou repete sa son bèl bagay repete bon la sou pwen sa sou pwen sa m byen kontan nou vin sou li men sonje m pale don sistèm bèze sou se pa vre sonje sa. Sistèm peze souse sa a, kiyès ki. Sa l kontwole anvan si nou konnen? Nou pa konn ki sa l kontwole? Sistèm peze souse a li kontwole Leta. Sa vle di, lè gon sistèm ki kontwole Leta, mwen menm kòm chèf deta, gen desizyon ou pran, ou prèske, paske fò n pa bliye, se lalwa 1. Lalwa di gen twa pouvwa. Gen pouvwa egzekitif, gen pouvwa lejislatif, gen pouvwa jidisyè. Ou konn lè nou di mare yo a kiyès ki pou mare yo? Kiyès ki pou mare yo? Ki ki ki pouvwa? Ki pouvwa? A bon. M ta swete ke pouvwa jidisyè a tande m la. Ki pouvwa k pou mare yo? A bon. Sa vle di lè lè Lè gon desizyon, fò n pa bliye, nan nivo pouvwa egzekitif la, se minis jistis la avèk komisè gouvènman k avè w. Men lè w met laksyon piblik an mouvman, ou fin fè tout chèf dakizasyon, ou transfere dosye a bay on jij denstriksyon, rès la nan men lajistis. Sa vle di si lajistis. pa fè travay li a se moman la ou tonbe nan sa ki rele enpinite se pou sa mwen rakonte nou tou sa se pou m montre nou nan ki batay ke m antre a se pa nan goumen piti nan goumen kont yon gwoup moun ki deside yo menm se yo k ayisyen nan goumen kont yon gwoup moun ki deside yo menm se yo ki al lekòl se yo ki sivilize se yo k moun an jeneral. E se pou sa m di nou jodi a, m pran desizyon pou m vin di nou, nou menm, se nou menm ki moun, se nou menm k Ayisyen, paske se nou menm ki sot nan rasin peyi a. Mentnan, pandan m fin pale de sistèm sa a, sistèm sa a fò n pa bliye, s on sistèm ki gen mèt, Li gen gadyen, li gen eritye, li gen bouwo e l gen viktim. Kisa n ye deyim sistèm nan? A bon! Kisa n ye? Bon! Sa vle di nou viktim sistèm nan. Se pou sa w wè nou pa gen wout, nou pa gen dlo, nou pa gen kouran, nou pa gen lekòl, nou pa gen lopital, nou pa gen travay. Nou pa gen opòtinite pa ka kreye nan peyi a. Sa vle di pou n jwenn baze yo se kisa pou n fè? Fò n kraze sistèm sa a. E sèl jan pou l kraze, sèl jan pou l kraze, fòk gen moun ki gen kouraj ak detèminasyon pou l kraze. Se pa yon sistèm ke w ka kanpe, ou ka gade l. Si w gade l, ou wè sistèm sa a? Depi w gade l nan je l fè w grimas, li fè w pè. Fòk gon moun ki te monte prezidan ki te di sistèm nan madigra m pa pè w se moun w ye. E mwen m tou di sistèm sa a, jodi a desizyon m pran nou wè kòman m te kòmanse m di m ap kraze l la. Sonje sa m di sistèm nan genyen. Li gen gadyen, li gen mèt, li gen eritye, li gen bouwo, li gen viktim. Si nou menm nou viktim, kiyès ki bouwo yo? Kiyès ki bouwo yo? Enben, ban m ban nou byen. Bouwo sistèm nan, se de moun, gen bouwo, tande byen sa m ap di nou wi, gen bouwo ki volontè, gen bouwo envolontè. Sa vle di, gen de moun oubyen gen bouwo konsyan, pou m pou nou konprann ni pi byen. Gen bouwo ki enkonsyan. Bouwo ki konsyan yo, tande byen, se bouwo lè yo mache devan nou yo vin pran pouvwa nan men nou. Paske sa pou n pa janm bliye. Nou wè m vin la jodi a m ap pale, gade ki kantite sekirite k vin ak mwen, pa vre? Gade ki kantite machin ki vin la. Sa vle di, Kiyès ki mete m kote m ye a? Nou menm! Nou menm ki mete m la! Men si nou mete m la avèk kat elektoral nou an, kòman fè jodi a, lè m fin pran l nan men nou, lè m ale, m rive Pòtoprens epi m bliye nou? Jodi a m on ti jwèt k ap pase nan peyi a, s on ti jwèt m renmen wi tande. Gon gwoup nèg ki gen 30 an depi pouvwa nan men yo, pa vre? Apre 30 an, jodi a, alò avan m pale m tou pwofite salye frè m ak sè m yo nan Nòdès ki nan opozisyon an, m renmen yo anpil. Yo konnen ke m pa konn fache a pèsonn. Mes frères de l'opposition je vous adore, je vous aime tous. Yo konnen m pa janm nan kont a pèsonn. M pa nan kont. Nan a. Sa tande byen sa m di nou. Se nan demokrasi nou ye. Tande, tande, tande, tande, tande byen. Nan demokrasi. Pa gen pouvwa san opozisyon. Pa gen opozisyon san pouvwa. Pokipe moun k ap di nou sa. Se nan, tande, on sèl bagay, on sèl bagay, lè on nèg chwazi, lè on nèg chwazi pou kraze, pou brize, pou boule, sa se zafè pa ou. Men mwen menm mwen konnen pa gen demokrasi. San pouvwa, pa gen demokrasi san opozisyon. Sa vle di, m salye tout manm opozisyon nan Nòdès yo nèt. M renmen yo. Men menm sa m vle di yo, m vle di yo jodi a. M vle di yo jodi a, apre trantan, Kote yo te ye ki fè Karis pa t gen rezo elektrik? Apre trantan, kote yo te yo ki fè Monben Kwochi pa t gen kouran? Apre trantan, mwen vle mande yo kote yo te ye ki fè Kapoti pa t gen kouran? M vle mande yo kote yo te ye ki fè Mont Òganize pa t gen kouran? M vle mande yo kote yo te ye ki fè Fòlibète pa t gen kouran? Kote yo te ye ki fè Wanament pa t gen kouran? Se kesyon sa m vin poze frè m. Sam ki nan opozisyon nan Nòdès yo. Sa vle di jodi a, sa map mande nou, m vle di nou kote nou te ye ki fè larivyè Maryo ki tap inonde moun malfeti tap inonde yo chak ane. Kote nou te ye mesye dam? Kote nou te ye? Jodi a, se mwen k la. Nou pa kontan? Sispann kraze, sispann brize, sispann boule, vin jwenn mwen nan limen peyi a. Se limen n ap limen l. Nou pa konn kraze, nou pa konn brize, nou konn konstwi, nou konn limen, vin jwenn mwen nan konstwi, nan limen an. Ki se yon pwen fò pou nou kapab rive konnen pou ki sa Jovenel rive mouri. E lè Prezidan Jovenel toujou ap pale li touche kè anpil moun e se sak fè Don kato pèsiste pou prezidan Jovenel ale menm si li pa vle fòk li ale menm sil pa ta vle menm lè dat li poko rive poul ale fòk li ale. N a peze mo sa yo, n a balanse yo, n a chache konnen sa sa vle di. E se sa k fè jounen jodi an nou retounen ankò pou nou di w avèk tout rezon sa yo, ebyen nou ap mobilize tout sektè dyaspora yo e espesyalman sektè dyaspora Lafrans yo, ebyen pou nou kapab Kouri mete tèt nou ansanm pou nou planifye pou nou pale ansanm sou 7 jiyè 2022 kote nou vle bay Prezidan Jovenel yon gran komemorasyon pou lamò li te pran pou peyi Dayiti, pou pèp ayisyen an. Se sa k fè. Nou di ou menm ki an Frans, si ou vle patisipe nan gwo kokenn chenn komemorasyon sa a ke n ap bay Prezidan Jovenel Moïse lan, enben w ap rele nan telefòn sa a, se 06 62 85 48 30 e w ap jwenn Mesye Charles k ap ba ou tout enfòmasyon ki nesesè. Jounen jodi an, menm Lachin pale sou koze sitiyasyon peyi Dayiti. Peyi a, jodi a, nou salye peyi a, jodi a menm, nou salye. Tout sektè k ap travay ansanm ansanm pou gen yon chanjman pote, san ou bliye zanmi nou yo nan rezo sosyo yo ki ap fon bon travay pou kapab pèmèt je pèp la klè, pou kapab pèmèt. Pèp la arive konprann sa kap pase ebyen nou salye fondasyon Boustadjòm, nou salye FO Bèto, nou salye Fouco, nou salye Louvèti News, nou salye moun afè Bon TV e nou salye sè Joline e nou salye tout lòt. zanmi nou yo, frè nou yo, konpatriyòt nou yo k ap fè yon bon travay ansanm pou peyi Ayiti kapab rive jwenn yon solisyon. E jodi a nou mande pou prezidan Jovenel jwenn jistis nan peyi Dayiti. Fok yo mare mateli. Mare mateli jovenel ap jwenn jistis. Mare mateli ak tout akolit li yo. Ak tout moun ki mete ansanm avèl yo. Kelke swa je vèt, kelke swa je ble, kelke swa je nwa, kelke swa je wouj depi yo patisipe. nan kontrebann pou touye prezidan Jovenel fòk yo mare yo pou jistis la kapab etabli nan peyi dayiti e se sak fè kounya menm ankò nou kontinye pou nou fè yon ti koze ansanm avèk pèp gonayiv pou nou di pèp gonayiv atravè tout sa Nou tande kap pase nan vil Gonayiv ebyen inondasyon ap pote nou ale chak jou e yap touye prezidan nou sou pouvwa sa montre ke antanke vil endepandans Kote pèp la te pran endepandans li, enben vin pa gen okenn valè, vin pa gen okenn strikti, e se sak fè nap mande pou pèp Gonayiv rebat kat la ankò, pou yo kapab chache genyen yon vrè lidè nan Gonayiv pou pèmèt pèp la jwenn ankadreman travay. ke pèp la bezwen ki pou fèt pou li. Se sa k fè nou di, fòk nou chache yon lidè lakay nou ki konsekan e ki sousye de nou. E jodi a lè nou gade, Youri pa ka lidè nou ankò ak tout sa nou konnen sou yo. Yo mande arete. Jacques Lafontant Yo mande pou arete Jacques Lafontant Se sa k fè nou menm antanke pèp ayisyen ki konprann sa sa vle di arete yon moun ki patisipe nan kèk magouy oubyen nan kèk Bagay ki pa bon, ebyen se pou nou kapab mete tèt nou ansanm pou arestasyon sa fèt paske yo di Jean Jacques Lafontant ki nan konplis ak Izo selon Esaïe César. E lè nou tande deklarasyon Esaïe César se pou montre ke vrèman Enben Jacques Lafontant merite arete poul bay esplikasyon ki konplis lap fè avèk izo nan peyi a. Siw dakò avèk nou wa enfòme nou epi wa mete kòmantè pa ou wa di nou kisa ou panse, kisa ou wè e kisa ou vle avèk tout kòmantè ou mete. E si w toujou enterese pou nou enfòme w, wa peze ti klòch la, enben konsa wa abòne ansanm avèk nou e wap jwenn tout notifikasyon ki kapab monte sou Plato Pa w la e pou w ka gen tout enfòmasyon ki nesesè pou peyi Dayiti. E nou kite w la, na retounen pita ankò pou lòt enfòmasyon.